Salut tout moun, kòman nu ye? Nou konn sa li ye deja, Eliwilson 509 a travè youtube, facebook et instagram, tiktok, abòne, like video nou yo pi pataje. Donk ou menm ki fèk fè aparisyon sou chanèl sa a deja nou swete w byenveni. Donk aktive klòch notifikasyon yo pou ka pou kapab jwenn link tout nouvo videyo ke nap genyen pou n pote pou ou ok. Donk nou konn sa l ye deja m renmen nou anpil Eliwilson 509 donk e nou kap fè koze. Donk ou menm ki poko abòne abòne ok rete la nou pral montre w ba w. Donk nou gen 2 sijè ekstrèmeman enpòtan nou pral debat. Ok premye sijè lan se kisa li ye? Kisa renmen ye? Mwen menm pèsonèlman m k ap di renmen definisyon pou bay renmen yon definisyon ka konsidere l kòm yon konsèp paske renmen se yon santiman ak respè ke w genyen pou yon moun e ke rasin nan li trè pwofon. Ok donk respè an se kisa li ye? Santiman se kisa li ye? Donk nou kapab di santiman son bagay ke ou pa ka wè li ye ou konprann? Donk se pa aksyon wap moutre moun nan ke ki nivo santiman ke ou genyen pou li pa aksyon ou kòman ou kòman ou bay moun sa enpòtans kòman ou sousye de li donk lè sa moun nan ap wè ke ou gon santiman ki ekstrememan fò e pa rapò jan ke wap fè romans ansanm avèk moun sa ki nan menw lan donk respè se fason kew ye fason kew ye avèk respè kew bay moun nan jan w tretel ou pa dil nenpòt bagay donk ou pa dil vye bagay ou pa jourel. Donk, anpil fwa tou w ap wè gen moun ki prefere ke w ba l respè olye w ba l lanmou. Donk, depi w renmen moun ou pa ba l respè, e kòmsi. Donk, ou ka ap wè 2 bagay sa yo, youn pa mache san lòt. Donk, li eksememan enpòtan pou w gen moun nan respè, pou w kab avwe moun nan nivo lanmou ke w genyen nan kè w pou li. Dezyèm um sijè a ke n ap eseye trete ansanm, sa ke m ta renmen klè ladan l, nan relasyon um oubyen sa ka rive tou l pa relasyon, kòman ke w ap twouve de moun ki ansanm epi yo antre nan relasyon seksyèl, Pandan ke yo antre nan relasyon seksyèl lan, sa ka rive ke yo vin kite ansanm. Men m toujou tande ke y ap di depi yon nèg kouche yon fi, li dwe fi an jiska lamò konsa, je kwa. Donk, pou mwen, agiman ke m ka pote sou sa, si yon nèg antre nan relasyon ansanm avèk yon fi, donk tou lè de dous, pa vre? Tou lè de satisfè. Pou ki rezon ke nèg lan oblije dwe fi an puiske li met e sa ke yo fè a li met souri nan vizaj tou lè 2 donk m pa wè ke sa gen oken sans mwen menm sa ke m kab di donk si nèg la antre nan rapò seksyèl avèk fi an epi fi an tonbe ansent nèg lan dwe l jiskaske li arive akouche timoun nan donk nèg lan dwe l li sipoze pran swen l e konvènableman. Èske ou konprann sa m di w la? M sipoze pran swen l nan sans sa m kapab di nèg lan li dwe l. Men kòmsi kòmsi nèg lan li kanpe nan relasyon avèk fi an li dwe l but pou mwen sa pa gen sans because tou lè 2 dous tou lè 2 satisfè ok. Bon emm si w te renmen videyo an w ap like w ap kòmante epi di nou sou ki sijè pou n pote pou ou di kisa pou n pale. Epi sa ap ede nou kòmnse avanse avèk jan de travay ke nap fè a ok donk tchaw tchaw tout moun na wè ankò pou yon pwochèn video sonje abòne like epi pataje video an babay.